Ou pat sipoze fout site nom nan fucking kaka video la. Ou pat sipoze. Ou pat sipoze site nom. Wap fè radòt video pou atire atansyon moun. Ou panse ou menm. Ou menm ou pa ka pran yon ti moun Ou pat sipoze fout site nom nan fucking kaka video la ou pat sipoze ou pat sipoze site nom wap fè radòt video pou atire atansyon moun pase ou menm ou menm ou pa ka pran yon break sou entènèt la tout jounen fòk non ap site wap vin di yon lè se te milova bagay nan ki sof ou wèm la nan ki sof ou wèm la M anba video la m wè mesaj moun ap site non Milova Milova Milova nan kisa poukisa w site nonm nan radot ou a pa site nonm nan fucking shit bagay video yo paske paske men menm m pa m pap rantre nan di wè ou ou dènye diskisyon m fè sou entènèt la m rete nan mwen menm ok so pa chache m wal site nonm nan bagay wap fè fanatik ap pede joure m kòman nou fè ye konsa ou viv nan entènèt tout vi prive w se entènèt. Shit man. Mwen sal fon video ap pale kisa video a itil ou la. Si se kob ou pa gen sou YouTube ou fè feyton fè prank. Men nou la fè prank planifye relem nan telefon ou konn abitye fè prank planifye deja. Relem nan telefon poste ou shit ou pasyone de tifi an. Moun nan li menm li ret sou silans li lap travay ou menm ou chita la maten ou dingèt ou dingèt midi ou dingèt aprè midi ou dingèt ou dingèt kisa video sa rapòte w la. Kisal rapòte w la tout ase jounè ou gon yon bagay fò di yo paka ou paka bay yon break sou entènèt la. Yow! Pa mete m nan malpwòpte w ankò tande paske sa se t yon nonm ki te mele bounda m ou te fout fache. Ki te mele m. Pa voye mesaj pou m ap wè Kòm e Djouly k te sou gwoup la m gen anpil respè pou Djouly m ap kite fòkin gwoup sa pi gad ak mwen ladan ankò paske sa fè 2 fwa m kite l nou ou remete m ladan ankò genlè ou bezwen yon bagay pou w ka vann mwen sou entènèt la paske m konnen e trèt nou ye mwen mwen m padone w ansanm avèk tout kè m mesaj sa yo sou gwoup la y ap rete sou gwoup la la men de ou panse w pral fè kaka mwen menm m p ap m p ap pran kaka sa nan men w Wal live wal site nom poukisa wal site nom la eh m pè fednaelle wi m pè m pèl pase sil moute live pou mwen map pèdi fanatik esa nou paka konprann nan nou radote a dyòl nou sa nou pa konnen kòman m pèl la m pa pèl moun nan m jis bal respè li banm respè tout la si diw nan leve non gwoup fednaelle fednaelle fednaelle on kaka video nou diw pa fèl wal fèl ou tèt ou poukisa w bezwen zanmi poukisa w te fè gwoup sa menn si w byen ansanm avèk moun moun paka diw li diw non ou fèl mwen diw non ou fèl apresa ankò sak pi rèd lè wal fout site nom ladan Poukisa w site nonm nan video lala. Èske w konnen map fè video pou moun menmen. M on moun moute sou entènèt la ou fèm on kaka m moute m fò manje la apresa m bat boundam. Pa metem nan zen nou tande. Pa metem nan zen nou. Ou wap ou konn sak di a ankò. Ou mande moun nan ekskiz. Sak fin pase a li poko dijerel. So ou toujou la poste ti fotol bal ti love. Met met met mete may ekril bagay poul fin jwe pwojè a pou ou. Epi yo kon brit sou kou ou, tout bagay sa ou k fin pase epi moun nan tap paret bloup. Epi Widiana lap griyen davò l epi lap jwe pwojè pou ou. Yes m pè l, m pè l pou l pa kraze m sou entènèt la. E sa n toujou ap di, yes m pè l Widiana, m pè l. Antoulèka manman, m pa bezwen nan diskisyon ansanm avè w ok. Ke tout sa k di sou gwoup la rete la, map soti sou li pikan ak mwen sou radòt sa ankò, pase m sispèk gon zen kap kap lòd. On fucking video k san sans ap radote milonga on video ap pale kaka, pase pou pi bon. Nou fout tout nan sinema nou ipokrit nou fè erè. Nou tout pou nen yon ap pale moun mal, nen ap pale lòt mal, yon pwason kraze nan bouyon. Sa ka rive wi youn vin tire tèt li. Kite mele moun damou moun di m trèt. Kite mele m. Mwen m pap ba w manti, si w panse w pral fè kaka men m ap poste tout mesaj sa yo wi. Pase m pran yon bo deja m pa bliye sa w fè m. Fucking shit, gou papa mèd de lespri. Bonjou bonjou bonjou mezanmi sak gen sou koup sa la menm m apèn leve humm m pa konnen konbyen kòb ki nan menw an me fè diri a soswa legim non m pral sòti lè fini fò eey Lè fini fò ta vin bay chanm nan mwen pou m ka soti. M ap kite l ouvè. Mezanmi, gade mwen ki pa soti gada ki lè m leve. Ey! M ap voye yon vòs m ap radote. Ey! Widiana, sa k ap pase konsa menm? Ey! Èske se foufou oswa se yon mal yo fè w oswa se yon lanp yo limen nan boudon w? Men m konnen e konsa m ye. Jan bagay la ye konsa m ap di w. Ou kontan ou kontan. Ou fache ou fache. Alò ou fè yon gwoup Ok m pa gen pwoblèm so m toujou di w sa m padone w ansanm avèk tout kè m paske m wè m wè tèt ou pa dwat ok ou gen yon pwoblèm mantal so poukisa w al fè videyo sa menm vwa Djoulie an twò long m kòmanse tande l m pa fin tande l en ki yè sa poukisa ou al ou al fè ou al fè videyo sa en Pou yo ka di w kare. E poukisa ou site, ou chita la, ou pasyone de ti fi a konsa? Ou te kòmanse yon pwojè, pwojè a moun nan pa vle kontinye jwe l, paske ou fè tou, ou fè, menm si m pa t sanwont, m pa t sipoze pale avè w. Fò w aprann konnen ke gen de seri de bagay ou fè, fò w gen konsyans. Ou wè si w pa mete sa lakay ou, sa k rele konsyans lan, w ap gen pwoblèm. Ou konnen pou tèt pa w, ou fè yon pakèt bagay ke w pa t sipoze fè. Ou di yon paket bagay ke w pat sipoze di. Ou wè si Fedna se yon moun ki ta renmen moute live, li tap moute live pou ou deja. Ok? So mwen m pa wè poukisa ou pasyone ou pasyone. Ou te kòmanse yon pwojè, moun nan di l pap jwe pwojè an ankò. Li te, si l te di l tap jwe l pou ou, ou fè kaka w. Se nòmal pou l di l pap kontinye jwe l. Dayè bagay ou yo pa menm gen prensip menm. Ou sonje dènye diskisyon ki te fèt nan tounaj. So, Pase, tounen paj lan, pase a otre choz, fon lot pwojè. Mwen m di nou sa deja wi m pa nan kaka non. Ou fè gwoup ou m konnen w, ou fè gwoup ou, ou foure m ladan. Padon, ou fè gwoup ou, ou foure m ladan. Epi tou apre sa, talè w pral tande m, gwoup bagay ou moute sou entènèt pase m konnen w menm ou pa gen metriz, bouch ou an bouch laye, ou di sa w vle, ou fè sa w vle. Talè w tande yo k bay mesaj pa nou te sou entènèt nou te fè gwoup pou n pale de moun mwen m di sa deja wè m te kite gwoup la nou refoure m ladan ankò depi n ap pale de Fednaelle nan gwoup la m ap fout kite gwoup lan e sa m di nou mezanmi ou la ou fè yon gwoup pou ou fè ebyen ebyen ou bezwen yon prèv ou bezwen yon bagay pou w ka mete m nan zi sou entènèt la ankò ou la ou la ou la maten Fednaelle midi Fednaelle aprè midi Fednaelle nan gwoup. Oh oh Antouka ou granmoun ou pa pran konsèy fè sa w vle Wap wè menm kèlkeswa sa m ta gen ansanm avèk Fednaelle nou 1 pap janm monte sou entènèt la avèl ok e nou konn fè ti diskisyon nou deja ou konn konnen ou menm ou menm ou konn te mete nou nan yon gwo diskisyon èske w wè bagay sa pran entènèt ou la ou la ou la maten midi mwen menm m son moun ki pa gen chans Talè bagay al sou entènèt ou te ou se moun ou pran tout mesaj ou poste epi tout tande fanatik Fednaelle vin manje m di m tap pale Fednaelle mal so sispann avèk bagay sa ou wè jou m kite gwoup sa ankò m pap rete ladan nou la sou gwoup la pou n pale de bagay vwayaj nou de bagay lòt bagay prive nou mwen m pa bezwen moun eksplike m vi pèsonèl yo talè wap panse menm depi yon moun gaye kaka avè m map gaye kaka ansanm avè w tou Bon ou stupid man ah. Granm maten sa yon zen komanse nan group lan pa kite group la non pa kite group lan m pa renmen sa Minova ap di a menm menm menm ou pa ka kite group lan lè Widiana te fenk fè group lan li di group la antre nou 3 sak fèt nan carimi ret nan carimi ok ou di konsa Widiana pral pibliye bagay sou entènèt sal pral pibliye a mwen menm si yo metem nan zen map tonnè boulem wè si yo metem nan zen map lave bouda nou wi. Map lave Widiana paske mpat bay ide fè group, se Widiana ki vin avèk kaka group li an, kounya e li menm kap vin e pale pil tenten nan group la, e pito li gen kran lal fè kaka video sal sot fè a. Mpa nan kaka non. Mwen menm nou konnen djòl mwen laj, mpa gen kenn moun mwen pè, mpale tout kaka, men ak yon kondisyon, jan Minova sot dil la, gen de bagay ou pa sipoze ap fè. Wap fè wap fè yon video pale de tèt ou pale de ou ou pa kap chèche atansyon vre pou wap fouye nan bagay la m pa pou youn m pa pou lòt m pa pou nou youn nan men sèl sam konnen si nou pa kite zen entènèt sa li pap bon pou nou li pap mennen nou okenn kote epi tou mwen menm mwen menm m te fè tifi sa konfyans anpil wi tifi yo bay pou fèt nayèl la m te fèl konfyans anpil m pat panse tout bagay sa yo non. M pat panse li te nan nivo sa. Hey timoun, m al benyen tande. N ap ale tale. M wè nou leve maten e sou zen nou ye nou pa vle poze. Si w ap kite gwoup la Minerva fè m konnen pou m lage pye m tou. Bonjou, bonjou kòman nou ye? Nou espere ke nou anfòm. E m pa kwè m ap vin Sendomeng nan ankò non. M jis, m jis pa anvi vini pou yon rezon. M pa kwè map vin sendoming nan ankò. Anmey sa map fè map map voye m pral sou fwontyè lan m pral sou fwontyè lan map mete map mete so rantre rantre a epi tou map tounen ansanm avèl map tounen ansanm avèl pou m ka pou m ka Map tounen ansanm avèl pou m ka voye paspò m nan bay mesye a pa DHL. M pap vin Sendomeng ankò. Donk lè mesye a voye paspò a tounen ban mwen, lè vwayaj mwen an map jis rantre Sendomeng. Vakabon an te bay Widiana iPhone nan apre sa l reprann nan men l. Sonje m di nou pa pran iPhone nan men vakabon, y ap fè nou wont. Widiana pral joure. Ke m konprann règ lan, sè ke se yon vakabon ki ba l iPhone nan epi tou mari l lòt bò a t ap voye yon kòb pou li pou l achte iPhone nan, li tann nèg la voye kòb lan ba li epi lè nèg la voye kòb lan ba li epi l poste iPhone lòt vakabon an te ba li. Senp kòm boujou. Kot sa Djoulie pa ka konprann la? An tou ka fini avèk sa. De kisa wap pale la seum de kisa wap pale la ou genlè panse m pral chita depanse lajan nan sendomeng epito m pa regle anyen m bay m sonje m di nou m pa gen bòs m pa gen bòs menm jan avè nou nou menm nou gen bòs kap spenn m pa gen bòs menm ak bòs tèt mwen ankò M pral chita sou nou men m fè 2 mwa ap gaspiye lajan, manje, bwè, fè makèt, fè fè tete epi tou kay an Ayiti m ap peye. Apre sa boum! Kaka voye. Nou tout ap di n te wè sa pou mwen, bann nan mèrd. Hey timoun, video sa m sot fè a m pa konn kilè m ap upload li. inedtan. Ah m pale, m pap bann manti timoun, nap renmen video a. M pa pale pou m deranje moun men m bay men m pale. Ah timoun, m pa ka tann pou m upload video sa pou m mete l. Timoun banm ba nou yon zen menm ki chape nan mete ti smiley. Ou konnen ti smiley e drapo etazini an devan lè map voyel bay menaj menm nan mete ti smiley menm mete ti smiley ameriken oh oh m gentan gen kòmantè sou sa wi gon moun ki di konsa oh m wè ti drapo ameriken m ta kontan gon moun ki reponn oh ou pa konn zen an ou pa tande kada te di Julie marye a yon fanm pou rezidans fanatik sa yo yo si tèlman ret fokis pou yo siveye afè moun. Ey timoun, moun yo kòmanse unfollow mwen pitit. M te a 305 mil moun sou Instagram mwen, m desann a 304. Yo kòmanse unfollow mwen, kèk ti kòmantè yo yo wè map fè a, yo kòmanse unfollow mwen.
Cassie, m pa renmen jan w pale nan Canal Bleu a ditou, ditou, ditou, ditou. Pati kote wap di Ke menm lè yo ta blinde nou tout ansanm nou pa fè yon bòn aktris. Se pa vwè ditou nou jis. Ok nou jis pa gen ankadreman nou pa gen tèt ansanm. Depi nou te gen tèt ansanm nou tap nou tap kraze ok. Pafè wap di konsa ou menm ou son bòn aktris ok ou son bòn aktris humm. Mwen menm son bon aktris, Jenny Queen son bon aktris, Fednaelle son bon aktris. Nou chak ka gen defo pa nou. Men si nou te jwenn ankadreman, nou te jwenn gwo pwodiktè, gwo reyalizatè k ap travay avè nou epi nou menm ankò nou te gen tèt ansanm nou pa t kanpe sou zen, nou t ap avanse. Gessica Généus, Fabienne Colas. Smòy, Moun sa yo, yo fè bagay televize, yo fè pwodui televize, yo plis fè film. Men nou menm nou jis ap travay pou YouTube, nou gon rantre, nou pa jwenn sipò ke yo menm yo te jwenn lè yo fè de film, 50 pousan kreyòl, 50 pousan fransè, yo menm yo gon langaj, kontrèman ansanm avèk nou menm, epi yo menm yo pat konn nan anzin. Si nou menm nou gon yon langaj ki elve, dayè e pa langaj nou pa genyen non, si yo ekri yon film, Mwen menm yo banm yon senaryo an fransè m gen du tan poum travay poum aprann sa yo ban mwen an map jwe film lan byen ok donk si gon banm di w an pawòl si gon film la yo envite nou sou li la yo pran mwen menm ou menm Jenny Queen Fednaelle ann pran Tania epi yo ba nou yon senaryo an fransè yo ba nou chak senaryo pa nou epi yo di nou ok nou gen 3 mwa Pou nou prezante apre 3 mwa sa yap pase nou casting pou yo wè si nou byen artikile si nou byen konn mo yo si nou byen pale si nou byen bagay epi chak chak apre sou 3 mwa sa yo pase nou casting mo nou pa byen bagay yo epi yo ba nou 1 mwa oswa 2 mwa apre sa yo lanse yon film nap eklate. Ou konprann sa m di w lan, n ap eklate. Donk, nou menm nou fè bagay enpwovize, nou fè bagay san senaryo, nou jis kanpe sou sèn, nou manke fòmasyon, nou manke bagay, men nou bòn aktris, m pa renmen pati sa. M p ap ba w manti, m pa renmen pati sa ditou, ditou, ditou, ditou, ditou. Ou minimize tèt ou tou.